Frè m ak sè mwen yo, n ap selebre senkyèm dimanch nan tan òdinè. Pandan de semèn ki sot pase yo, Jezi t ap rele nou pou nou suiv li. Si nou met tèt nou, si nou mete n tou piti epi obeyisan nan repons n ap bay, konsa li gen pou rekonpanse nou avèk pakèt sajès ki nan lespri l ak pakèt eksperyans ki soti nan kè li. Jezi vle di nou menm sa l te di disip li yo yon jou. Pa pè ditou, ti twoupo mwen yo, piske Bondye Papa a pran plezi pou ban nou wayòm li an, jan nou li sa nan Lik chapit 12 vèsè 32. Se vre, li ban nou tou sa ki bon. Kidonk, nou bezwen fè kè nou tou kontan paske nou gen rekonpans ki ka e ki pa rete ak rekonpans k ap tann nou pi devan. Pou nou resevwa gwo kado sa a, nou dwe sansib ak depresyon ak latwoublay frè n ak sè nou yo ap andire jodi a. On jounalis yon jou mande Pap Sen Jan Pòl ii pou ki moun ak pou ki sa li lapriyè. Pap la te reponn li, li sèvi avèk mo sa yo, yon fraz ke li jwenn nan kòmansman Konstitisyon Vatikan ii sou Legliz ak monn modèn sa. Men sa fraz la di, Jwa ak lespwa chagren ak tèt chaje pèp jodi a, espesyalman sila yo ki pòv yo, Ou byen aflije se lajwa ak lesperans, se chagren ak tèt chaje patizan Kris yo li ye. Reyèlman vre, frè m ak sè mwen yo, li pa t reponn kesyon an senpleman kòm Pap, men tou kòm katolik ak patizan Kris la, se konsa l te reponn. E sa fè priyè pa nou, ta dwe sanble tou de gout dlo ak lapriyè Pap la. Lapriyè ki chita sou tèt chaje dwe kondwi nou poze aksyon dwe kondwi nou pou nou poze aksyon ki mare ak tèt chaje lòt moun. Nou dwe lapriyè pou frè n ak sè nou yo nou wè ki ap soufri, k ap pase tout kalite mizè, tankou frè sè nou yo ann Ayiti, ap sibi jodi a, tout kalite imilyasyon, tout kalite abi, ebyen nou dwe konvèti priyè nou yo ak aksyon, se ansèyman sa a pwofèt Izayi nan lamès jodi a ap pataje avèk nou, li di konsa, Pataje pen ak moun ki grangou, pwoteje sila yo y ap toupizi yo. Moun ki pa gen kay ba yo dòmi, lè wè yon moun tout nouni ba yo rad pou l mete pa inyore yo. Pawòl kè sansib sa yo frè m ak sè mwen yo se te pou pèp jwif la ki te soti an esklavaj nan peyi Babilòn. Yo te jwenn yon tè ki te abite ak yon pèp ki pa t menm jan avèk yo, ki pa t menm gen menm relijyon avèk yo ni konviksyon moral avèk yo. Yo te tankou yon ti gwoup Juif k ap viv kòmkwa nan yon kote yo ap repouse yo. Nou pa diferan de yo nan pwòp sosyete pa nou an jodi a. Katolik pa sèlman yon ti gwoup men nou jwenn yon gwoup moun k ap fè plis chak jou nan lantouraj nou ki fè ke yo di avèk moun zafè pa bon tankou nou ap ede moun ki grangou, moun ki fini, moun ki pa gen kay ak moun ki nan bezwen. Ebyen nou menm kòm katolik nou ap fè travay sa e sa fè tou nou konn wè anpil lòt moun yo rejte moun ki nan ki nan nesesite yo pa pran yo pou anyen yo pa ba yo okenn diyite ke yo ta merite gen kèk kote lèspri mechan ranplase pa konpasyon nou menm katolik Nou pa pafwa alabri enfliyans sa yo. Kèk fwa afè, pafwa nou kapab di kèk fwa efè yo konn si tèlman byen chita nou pa fè atansyon avèk yo. Fò nou rele sou kò nou pou nou retounen panse tankou katolik epi aji tankou patizan Jezi. Pouki nou konnen lajwa, chagren, bezwen ak tèt chaje moun kounyeya, espesyalman pòv yo oubyen sila yo ki nan lapenn yo, dwe konsène nou? Wi, frè m ak sè mwen yo, annou fè efò pou nou kapab pale. Pale tout bon vre avèk Bondye ki ap mache avèk nou pou l ede nou kapab wè soufrans, mizè frè n ak sè nou yo jodi a. Se pou Bondye beni nou.